Ou wè Jenny Queen? Jenny Queen pa madanm mwen. Si l pa madanm ou, sa l ye pou ou? Jan l mennaj ou a mennaj mwen tou. Madanm mwen rele Fednaelle.
Tout moun deja konnen gen yon trè gran diferans antre politik e polemik. Kiyès ki te nan politik e polemik an menm tan sou entènèt la? Nou pa konnen. Men m te kapab pran Florence El Louche avèk Blondedy Ferdinand ki te pase yon bon tan e jiskaprezan nan polemik e menm rive nan politik sou entènèt la. Ebyen, mesye dam sa yo ki se Fednaelle François e Lion, Jenny King e Strong, Epi yo rive yon non moman la yo pa sèlman rete nan kad politik fanm a gason, yo vire bagay la nan kesyon de polemik. Sa k fè mwen di sa, semèn pase Strong te nan yon show, li te repete ke lyon se yon bèt sovaj, lyon sa a li bezwen yon Strong ki pou donte l. Ebyen, li te di lyon se nan raje sa rete. Enben, tousuit, malgre tout fanatik t ap reyaji, Lyon te rete fè silans li menm avèk tout Fednaelle François. Ebyen, jodi a, li sòti yon videyo mizik, sa w tande a, li frape, li frape Ricardo Nelson avèk tout Jenny Queen trè fò. Kòman l frape l? Jan nou kapab wè nan kòmansman videyo a, ebyen, fè yon ti tann mwen ban m salye nou. Bonjou, bonswa tout moun, kòman nou ye? Byenvini sou Blue Djinny P nan lè sa a. Mph Ebyen mwen antre lakay nou avèk yon nouvo video Men avan m rive pi lwen map pran yon ti tan pou m remèsye chak grenn abòne E map di ou menm ki rankontre chanèl sa pou premye fwa byenvni e pa ale san ke ou pa abòne Ebyen ki polèmik kisa Lion ki repons Lion bay Ricardo Nelson avèk Jenny Queen nan Video mizik la, ebyen kote lòt jenòm nan tap pale li te relel nan telefòn poul dil madanm ni se mennaj li sa vle di moun ki madanm Lion an se mennaj li li ye ebyen Lion li menm li te debake sou misye byen ame e sa ou tande a lal frape misye trè fò poul fèl esplikasyon poul dil li trouve li frekan anpil li di ebyen Jenny Queen pa madanm ni. Li di menm jan Jenny Queen mennaj li a li mennaj li tou. Li di Jenny Queen pa madanm mwen se Fednaelle François ki madanm mwen. Kisa m konprann de sa m pa konn ou menm kisa w konprann de sa? Mwen menm mwen konprann ke li vle fè jenòm nan konprann li vle fè l konnen li vle enfòme l se Jenny Queen ki kapab gen plizyè gason, ki kapab men, ki kapab madanm strong epi ki mennaj lòt gason mezanmi se sa mwen menm m arive konprann pou plis enfòmasyon ale sou chanèl Lion an nap jwenn tout videyo mizik lan epi nap byen pran sans lan epi sa w tande a gen yon pawòl ki repete nan mizik nan videyo a ankò ki fè konprann ke pitit la pitit li a pa sanble avèk papa l Antouka, bagay la pran yon lòt faz. Lion avèk Fednaelle François pa t chwazi reponn Ricardo Nelson lè l te di Lion se yon bèt sovaj se nan raje sa rete, Lion bezwen yon strong ki pou donte l, ebyen sa w tande a genlè se Humm genlè bagay la si chak sak di pral gen yon repons ki pati pa vre kote sa ap rive ok mesye dam degaje nou byen jwe pou n genyen sèlman m pa swete sa rive nan kad rete nan kad polemik lan paske m gentan wè nou kite faz politik fanm a gason an mwen gentan wè nou travèse nan polemik ke polemik lan rete polemik ke l pa vin mennen yon politik gravman alò mwen pap rete anpil pa vre. Sèl sa ou gen pou fè pou mwen, bay video sa yon like, abone avèk chanèl la, pataje l pou nou epi kite yon kòmantè. Bizou bizou, n ap rewe ankò nan yon lòt video.
Jan mennaj wa mennaj mwen tou madanm mwen rele fednaelle.